Papam menm nan chak jou lal nan jaden ou pa wè sal pote bon sa jaden sa itil li la mesye ooh kounya m gon gwo manifestasyon kap fèt anndan vant mwen la pou janm grangou ayy ooh tèlman m grangou vant mwen fèm mal mesye ooh bon demen maten m pati men yon ti kaf Pe, li pa ban mwen. Bon kounya gade lè l ye, li poko rantre. E chat la nan jaden. Humm! Anben, menm sot nan jaden an la, m pa pot anyen. Bon kounya la timoun sa pa vle mande sa papa te pote pou li. Mwen prefere m chita lakay la. Menm tabak m pa genyen.

Adjee oo but la gou gou anpil kèm fèm mal kèm fèm mal wi gade jan but la ap pran ak grangou a la sim te gen kichòy esak fè yo diw lè yon moun ou jèn se nan jèn pou pwofite gen kichòy paske depi ou vin granmoun ou pat ka fè anyen nan lavi a ou monchè si yo relew chon ou pa reponn tande ou pa tande alèkile men konnya la gon sè timoun m genyen pou lap kriye nan pèm pou grangou se bagay ki di wi.

Ayy! Jounen m klè! O manman! Jounen m klè wi! Sa se youn, bon mwen se pa di yon lòt. Ki ta yon ti jan pi bon. Bon gade sa.
Mwen se moun Moji, m son kretyen, m pa ka ba w move konsèy. Menm lè bagay yo difisil, se vre. Men pigaw janm manje sa k pa pou ou. Pigaw janm manje sa k pou ou menm lè souf ou ta va koupe. Pito mande.

Yo te di m piga m manye sak pa pou mwen, piga m vole sak pa pou mwen tou. Eske m ka pran banann nan?

Bon gade m non. Li pa kase youn menm non. Ouiuiui. Ouiuiui. Pa bri non. Pa bri vole a non. Nan banan sa map kite banan sa la. La map kite banan nan. Map kite banan nan la. E la m tchou mou. Nan banan sa. M gen sa. Sa. La. E pi ou a man gwa nan jwalay. E pi m met mite man gwa lo bo a ou. Si m konn sa m ranje l pou li wi. M ap fouye kanmenm. Bon bay kote kote vye sa. Miro, Bon sa ki pase timoun nan la Bondye papa mwen. Mwen se pa kenbe yo tou kenbe nan jaden vwazen an. Sa fè dat m voye timoun nan jiska mètènè li poko parèt. Ou wè bagay sa fò m kite li wi. Fò m kite.

Ou kwè moun nan pa vini jodi a? Sa w ap di mwen la konpè? M wè menm moun nan avèk menm koulè mayo a. Yon koulè mayo tankou mayo ti pitit ou la. E pa gen nanm nan non. Non. Pitit pa mwen an pa konn nan detay bagay sa yo non. Timoun nan se timoun debyen.
Alè si m wè w gen yon bagay, m gen dwa mande w si w gen bon volonte. Wa ban mwen li. Oh ou gèlè nève wi. E pa nève m nève men ou pran egzanp sou kòsa chak ki sou timoun nan. Non m wè moun nan.
I goumen ou tatou kou sou tatou konpè. Ke vle di ou prèske di se pitit ki nan mwen. Konpè mwen m ka di w sa. E pa se bò kò an wap pase konpè. Konpè map pale ansanm avè w e konpè m ou ye kite m pale avè w. An men wap mete bagay la atè. Mwen menm kem mande bondye plizyè rat chayem Mwen menm moun sa kap antre nan jaden an map tchwel kach. Met nan sans ou pale a la ou vle di se la van lò a soti. Bon konpè m vin sim konn li te sot la m patap vin kote w la la m te vin di w m manke pwen. Anpi mande bondye m tande w moun fin pote plen pi di w ale nan jaden li pase m mete bagay nan kay la pou manje m deyo ok mete bagay nan kay la pou manje.
Aah aah se ou ta pral touyem nan. Oh.